Hello hello hello mes amours Koman nou ye Koman nou pase jou yo Mwen swete jou yo te pase trè trè byen pou nou menm avèk gras Bondye Nou deja wè kiyès ki devan kamera sa se zanmi pa w yo Mikey avèw pou yon ti video tou kout Jodi a m vini avèk 5 bagay 5 erè laplipa anpil mesye toujou fè Mwen reyalize ke Mesye m yo fè erè sa yo souvan e yo kapab pèdi fi ke yo renmen anpil anpil anpil lan. Pou nou pa pèdi fi ke nou renmen anpil, fi ke nou ta renmen fè vi nou ansanm avè l, mwen vini avèk 5 erè sa yo nou toujou fè pou nou evite fè jan de erè sa yo. Dakò? So, nou konnen m renmen nou anpil anpil anpil. Dèke ou renmen yon moun ou toujou make sure lè w wè l fè yon erè Pou kapab korije l or pou pa kite l fè jan de erè sa yo. Nou konnen sou kè m la m pote nou. Dakò? So, pran chèz ou, pran kaye w, pran plim ou pou m kapab ba ou sa m pote nan djakout mwen pou nou jodi a. Dakò? Anvan ke m ale pi lwen nan videyo a, kite m pran ti tan m pou m kapab remèsye ou menm, ou menm! ki toujou pran tan, ki gade videyo m yo, ki like, ki kòmantè, ki you know, toujou la pou mwen menm. Mwen di w yon gran gran gran mèsi, mèsi, mèsi e mil mèsi dèske ou fè pati de Team Yoma. Avèk ou, mwen konnen m ap rive. San ou, mwen p ap ka rive. Se sa k fè mwen vin mande w pou toujou kontinye pataje videyo m yo, kite yon ti like. Epi. Kòmante, dim sa ke ou panse. Espesyalman pou video sa. Dim sa ke ou panse de sa m di yo. Eskem pale verite ou byen non. Dakò? An nou antre nan manman fenva a. Nan video a. Nou gen 5 erè mesye m yo toujou fè lè yo sòti avèk yon fi pou la premyè fwa. Premye jou wap date avèk yon fi, evite fè 5 erè sa paske nap pèdi fi ke nou renmen anpil. anpil anpil la dakò premyèman premye erè nou toujou fè se lè ke ou sòti avèk yon fi pou la premye fwa pou mande fi an konbyen nèg li pase mesyem yo se pa janti ditou kòman ou kapab sòti avèm pou la premye fwa pou mande konbyen nèg kem pase eske ou wèl nice ou wèl fè sans Eske w wè li gen plas li? Ki lòt bagay ki pi nice ou kapab pale avèk fi an pou l ap premye fwa w soti ansanm avè l? Lè w mande konbyen nèg li pase an. So, ti fi sa dwe pase 10 nèg. Eske w ap santi w alèz? Eske w ap santi w kapab kontinye lite pou w genyen fi sa? M pa kwè ditou. Ok? Evite, evite, fè jan de erè sa yo, paske li pa gen plastik ditou pou sòti avèk moun nan pou mande moun nan konbyen nèg li pase. Epi lè w nan relasyon avèk yon moun, toujou mete nan ou menm se ou menm ki premye e se ou menm ki dènye. Lè ke w pral worry about kiyès ki te la, kiyès ki pat la, sa vle di ke ou ka ap viv avèk yon dout. Sa k te pase rete pase, epi se ou menm ki la, Travay tou tèt ou pou jere fi sa poul kapab rete pou ou menm sèl. Dakò? Dezyèman, dezyèm erè nou toujou fè, mwen pa ta vle ke nou kontinye fè. Se lè w sòti avèk moun nan pou la premyè fwa pou w mande moun nan si l vyèj. Eske wè l fè sans? Di mwen. Pran yon ti tan. Fè yon ti reflechi. Eske wè li fè sans pou w sòti avèk yon fi pou la premyè fwa, premye jou mande moun sa sòti? Li chita sou yon tab ansanm avè w pale epi w nan pou mande si l vyèj. Sa w vle moun sa vle met nan tèt li? Fè panse ke ou jis you know lè w mande sa si l di w l pa vyèj ou pral mande l yon lòt bagay, gen yon lòt bagay kap vini. Fè anpil pridan. Nou kapab wè se yon bagay ki trè senp men li pa gen plas li ditou. Gen yon pakèt bèl bagay ou kapab chèche konnen de moun sa vo mye ke ou vin non ditou. Pa fè jan de erè sa Pa mande fi an eske li vyèj. Sa pa gen plase ditou, ditou, ditou. Dakò? Nou pwale nan twazyèm. Twazyèman, evite mande fi an ki laj li. Lè w soti avèk yon fi pou la premyè fwa, pa fè sa a. Nou ka pa wè se yon bagay ki trè senp. Anpil fi pa renmen sa. E sa fè m vin di w sa pou w pa fè erè sa. Ou ka, ou ka, ou ka konnen pandan w ap ekri avè l, ou ka mande l, or next. Lòt jou ke ou pwal date ou ap soti ansanm avèl, ou kapab mandel, men pou la premyè fwa, moun nan ka wè li renmen w, o l te pi gran pase w li krent de w, o w pi gran pase l li krent de w, ou konprann? Li gentan gen yon feeling men ou menm konna ki pwal mete moun sa dan lanbara pou l pa ba w verite. So, fè anpil pridan, pa mande medam yo jan de kesyon sa paske yo pa gen plas yo ditou ditou. Lè ke ou renmen yon fi, You know You know gade fi an You know koze met gason sou ou Pou pou chache konnen ti bagay Ki ki minim yo Se pa grand chose Lè w soti gen ti bagay ki trè trè senp Ou dwe chache konnen de fi sa a You know anvan ke ou vin vin avèk gwo bout tonton pawòl sa yo Ki pa gen plas yo Konsa gen fi ki trè senp Ki pa gen pwoblèm avèk sa E gen anpil medam m konnen ke ki pa renmen sa Evite fè sa. Dakò? Nou prale nan katriyèm. Nou wè ke mwen fè ti video a tou kout pou nou. Sèlman pou nou ka chita, pou nou pran nòt yo, pou nou pa fè erè sa yo. M pa vle fè video a twò twò long pou pa enpasyan, pou pa koute m. Mwen vle fè video a trè kout pou kapab pran tan ou pou tande. Tout sa map diw ka bon pou ou pou kapab ganye fi ke ou damou an pil anpil la. Katriyèm, katriyèm, katriyèm. Evite mande fi an ki nivo etid li pandan ou sòti avèl premye jou. Yes se nòmal ou sipoze konnen sa. Men premye jou sòti avèk fi an, li pa gen plas li ditou. Ok? Li pa gen plastik ditou. So, ok, pa egzanp, ou sòti a moun nan, epi ou mande moun nan, men moun nan ki gentan gen yon feeling pou ou menm, ki renmen ou, ki pa gen yon etid k avanse, and then moun sa pral dan lanbara pou l ba w verite an, pou l di w exactly, li pa termine, or li pa this, li pa that. Li pap fini a vète ti plastik li. So, ou mete moun sa dan lanbara pou li ba ou verite. Kounya la, ou pwal fè fi sa ba w manti. Paske l gentan gen yon feeling dabò. Epi li pa vle pèdi w. Kounya la, li pwal ba w yon pawòl, li pwal di w yes. Men ou menm o fi a mezi ou vin konnen verite a, ou vin di waw, manmzèl ba w manti. Non! Se pa li k baw manti non, ou mete l nan pozisyon pou l baw manti. Se pa paske se pat moman an sa, se pot ko tan an pou poze kesyon sa pou l reponn ou non pou l baw verite. Fò moun nan komanse alèz avè w epi pou l mete l nan po w pou l baw verite an. So evite e e evite poze medam yo jan de kesyon sa paske li pa gen plas li. Premye jou w soti avè l, fè anpil pridan pou nou pa fè sa paske nou pwal fè fi an you know. Pa alèz. Moun sa Ka renmen w men ou evite l back poul sòti avè w li krent li pral wè ke ou pral vin avèk de bagay ke li poko prè poul ba w verite. Paske verite ou pou bezwen konnen se ofi a mezi pa premye jou an. Premye jou an se ti bagay senp yo ou dwe chache konnen. Se pa se pa sa yo sa yo pa gen plas yo. Epi kite m tou ba yon ti konsèy a ou menm ki toujou ap minimize yon moun. ki pa rive fini etid klasik li o etid segondè, oubyen ki pa avanse vrèman lekòl. An nou pa minimize, an nou pa mete moun sa yo de kote pou fè santi ke yo pa yon afè, o yo pa gen plas nan sosyete a. Nou tout gen plas nan sosyete a. Se nòmal, di Bondye mèsi, ou te vrèman avanse lekòl, brenn ou travay nòmal, men moun sa ki fè anpil efò, ki ta vle fini, ki ta vle rive nan yon nivo ki pi wo pase yo. Men malerezman, Sa pa travay nòmal jan l ta sipoze travay. Ou kapab yon bagay te pase nan vi moun sa. E li mès òf vi moun sa. Li fè moun sa pa ka aprann lekòl. Li detounen moun sa bal. Men lè sa ou pral panse ke se paske moun sa or pa t anvi tèmine, or pa t anvi. Non, se yon te gen yon bagay ki pase nan vi l ki rann ke li fè bak totalman. E konsa tou, sa kapab. Dinoy, sa ka pa mache nòmal. Ou kapab vini la, ou di yon bagay. Moun, moun nou de ki la, youn nan nou kapte menm moman an. Epi gen youn nan yo k ap pran de jou pou l kapab kapte sa w di a. Sa vle di, nou tout, nou tout memwa nou pa fonksyone menm jan. An nou eseye bay tout moun plas yo nan sosyete a, paske nou tout itil. Pandansetan l ka pa tèmine, bòt gen yon lòt bagay li bon ladan ke ou menm. An nou bay Tout moun plas yo nan sosyete a stop jije moun dakò nou pwale nan dènye dènye erè mesye m yo toujou fè so nou wè m pa fè video a long dakò so dènye an se ke lè ke moun nan chita avèw Sou yon tab pou la premye fwa pou mande fi sa a èske l gen nèg. Non mezanmi, se pa janti ditou. Pou fè, pou, non, mwen menm ou ta di m sa, wap fè m pa tounen vin pale avè w ankò, soti ansanm avè w ankò. Sa vle di ou mete moun sa, ou fè moun sa santi ke se yon vye moun, ò li gen yon nèg nan vi l epi lap soti ansanm avè w. Mete sa nan tèt nou. Depi w mande moun nan sòti se paske moun nan anvi ba w yon chans nan vi. Depi w wè moun nan sòti ansanm avè w. Moun nan te ka chwazi pa sòti pandan w mande l sòti an. Depi w wè moun nan. Pa paske anvan w mande moun sa sòti. Ou gentan pran tan w ap pale avè l nan telefòn ou ekri ansanm avè l nou toujou nou gen ti konvèsasyon nòmal. Pandan lè moun nan sòti ansanm avè w li bezwen tande w li bezwen wè w k ap pale k ap esprime pou l wè èske vrèman w ap bay manti oubyen non. Èske moun sa bezwen chèche konnen w plis. Li vle konnen èske ou ka, èske ou kapab fè yon bon patenè, yon bon mennaj. Se sa k fè li sòti ansanm avè w. Li vle ba w yon chans nan vi l. Si l sòti avè w, se paske, m panse ke li pa gen moun nan vi l. Moun ki vrèman serye, moun ki vrèman ap chèche yon moun serye nan vi li. Ok? Fè anpil pridan avèk jan de kesyon sa yo ki pa gen plas yo. Lè w fè sa a, ou mande moun nan si l pa gen nèg, ou mete nan tèt moun nan, ou gon fanm lakay ou, ou kite yon fanm lakay ou men ou vin pale ansanm avè l. Non. Li pa nice ditou, ditou, ditou. Pa fè jan de erè sa yo. Nou kapab wè yon fi ke nou renmen anpil, anpil, epi wè 5 bagay sa yo ki trè senp koz nou pèdi fi sa. Paske se pa tout moun kap asepte, kap tolere. Lè w soti premye jou w soti, wap date avèk yon fi. Ti bagay trè senp, premye jou an, trè trè senp, ou kab mande moun nan nan ki fanmi l soti, ki zòn li soti, ki fevèt koulè, yon pakèt bèl ti bagay ou bezwen konnen. M gen yon lòt videyo k ap vini pou sa, sa fè m pa vrèman ban nou plis detay de kòman ou dwe kòmanse yon konvèsasyon avèk yon fi. Dezyèm vizit lan, epi ou ka esprime ou pou ap di waw, Mwen renmen lè nou te soti premye fwa, men sa k te, men sa k te touche m ki fè m anvi fè m tounen soti avè w, men sa ki fè m plis kwè nan ou, men sa ki fè m anvi posede w. Nòmal! So mwen gen yon videyo k ap vini pou mesye m yo, pou nou konnen ou menm, paske m konnen gen anpil nan nou ki trè galan, ki konnen kòman pou nou pale avèk yon fi, right, m konnen sa, men gen anpil nan nou tou ki vrèman pa tèlman devlope, pou mwen menm tou, mwen menm ki chita ap pale la, m te vrèman. timid anpil, m pat kapab chita ap pale fè long konvèsasyon, men ofiramezi m ap vini, m panse ke m ap rive kote m sipoze rive a, se menm jan anpil mesye tou, yo vrèman kwense, yo pa konnen kòman pou yo kòmanse yon konvèsasyon avèk yon fi, gen yon videyo k ap vini espesyalman pou nou menm, nou konnen m renmen nou anpil sa fè m ap. Pase pou nou menm. M ap panse avèk bèl bagay. Pou n pa pèdi fi ke nou renmen anpil. Fi ke nou reve genyen l pou nou fè rès vi nou avè l. Dakò? Rete konekte sou chanèl la. Kite yon kòmantè pou mwen. Di m èske nou dakò avè m oubyen non. Share l avèk yon lòt moun ki konn fè ti erè sa yo. Ki panse ki trè senp. Epi ki pè di anpil fanm k ap di kisa m fè? Men pou l kapab reyalize ke se jan de erè sa yo yo fè ki fè ke. Fi an pa tounen sòti ansanm avè yo ankò. Dakò nou konnen m renmen nou anpil anpil anpil anpil anpil. Rete konekte, rete branche, mwen gen bèl bagay ki gen pou vini pou nou. Mwen renmen nou anpil, n ap wè wè nan yon lòt videyo. Bizou. Mwah.